Vous le regardez men vous ne voulez pas vous abonner à notre page. Dayè m renmen di l nan emisyon presedan yo e se grenn fason ke w kapab ankouraje nou. Pouse travay la pandan ke w ap abone ak chanèl YouTube nou an epi aktive klòch notifikasyon an pou w kapab rete konekte avèk Uncover Show. Euh, on le fait juste pour cette fois.

reprezante antrepriz, vann mark, e pèmèt ke ou menm ki fè pati de kominote d'abone ou an achte yon pwodwi oubyen pran yon sèvis lakay antrepriz ke y'ap reprezante a. Depi tantou kèk lane sou social media e n'ap konstate ke gen yon pakèt magazin, ladan yo nou jwenn yon pakèt jèn redaktè ki deside mete talan yo an valè kote y'ap redije tout kalite atik sou tout kalite sijè e sitou pale de pwoblèm ke n ap konfwonte nan sosyete a. Se fason sa ke petèt yo itilize e pou eksprime yo sitou. Jodi an n ap resevwa nan kad jan, nan kad ribrik nou ki se L'invité du mois, n ap resevwa e fondatè Belle Idee Magazine ki se OJ Reji. Nou pral lye konesans ansanm avèk li. Depi li la atireman se paske li ap fè yon bon travay nan sosyete a. Reji, kòman nèg yo ye? E Bradley anfom e map salye tout moun kap gade emisyon sa a e non pam se Odji Régis mwen se yon grafist pwofesyonèl e etidyan an syans administrativ. Ok Régis bon deja alabaz ou pa yon nèg ki parèt dèyè kamera yo bon petèt pou plizyè rezon e W ap dirije yon magazin ki vreman komanse popilè e depi kelke tan tout moun ap pale de bèl ide. E bon sètènman m panse ke moun yo ta renmen konn laj ou. Ki laj Régis? Eske Régis jèn ou byen Régis m pa konnen. Régis trè jèn e mwen gen e mwen pral gen 24 tran an jiyè Dye voulan. Ok donk se trè jèn direktè de de anfen fondatè de bèl ide magazin. E avan menm ke w te vin. travay nan sou ide bèl ide magazin nan, kisa ke w t ap fè avèk lavi w egzakteman etan done ke ou trè jèn? Mwen te etidyan.
Ok, ou te etidyan e jodi an ou toujou etidyan oubyen? Mwen toujou etidyan.
Epi w ap dirije bèl ide magazin? Egzakteman. Ok, n ap rantre nan pwofondè sijè jounen jodi an ki se bèl ide magazin e Reji eksplike nou konsèp bèl ide magazin nan deja kisa ke li ye? Kote ou jwenn ak non sa, epi ki filozofi ke ou menm, antanke fondatè, ou degaje osen de, si n kapab rele l, enstitisyon sa a? Ok, Bèlè Magazin se yon platfòm medyatik k ap evolye nan sektè kiltirèl ayisyen an. Ribrik li, ribrik prensipal li se tout sa ki gen rapò avèk kilti, atizay. E nou gen lòt ribrik tou kote ke nou enfòme moun yo ki se sante, edikasyon seksyèl, spò, teknoloji, elatriye. Epi filozofi nou se, ki dayè se slogan nou, se fòme e enfòme. Ok. Donk se sa.
Paske nou estime ke atravè platfòm sa ke ou menm wap dirije, e ou estime ke pandan ke wap enfòme moun yo, nou pwofite fòme yo tou. Vwala, egzakteman.
Ok, se trè enteresan. E jèn, eske n kapab rele antreprenè, si w vle tit lan, nap ba ou l, paske deja la baz, Ou antreprann yon, ou pran, ou pran yon inisyativ ki vrèman louwab, kote ou met yon magazin sou pye, e m panse ke, petèt byen avan li te egziste de magazin tankou Bèl Ide Magazin, men byen aprè tou, n ap gade ke gen yon pakèt lòt magazin ki vin fè aparisyon yo, e m gen enpresyon ke se Bèl Ide Magazin ki te sous denspirasyon e, e, e, lòt magazin sa yo ki vin sou pye. Mentnan, antanke fondatè, CEO, jan moun yo rele, jan moun yo renmen di l lan, M panse ke ou gen de priyorite, pa egzanp, nan lavi ou. Ban nou on priyorite ke ou gen petèt pou semèn pwochèn, ban nou on priyorite ke petèt ke ou gen pou lemwa pwochen, e petèt on lòt priyorite ke ou gen pou lane pwochèn. Humm,
m ap fran avè w, priyorite m l ap rezime an de mo, ki se Belle Idee Magazine. Ke se pou semèn pwochèn, ke se pou mwa pwochen, ke se pou ane pwochèn. Donk pou moman an, priyorite se Belle Idee Magazine.
Ok. E bèl ide magazine pratikman e au centre de ta vi. E depi ki lè bèl ide magazine egziste? E bèl ide magazine la depi 25 out 2018. 2018 e nou sòm an 2022. Donk sa ane sa a bon 4 an. Vwala egzakteman.
4 an depi wap frape, 4 an depi ke wap enfòme pandan ke wap fòme. Vwala. Eske jiske la ou satisfè de travay ke ou menm avèk ekip ou a fè pou pèmèt ke. Ou enfòme moun yo pandan ke wap fòme yo? Jiska prezan wi.
Ok, se trè enteresan. E an nou, paske nou konnen ke deja nan ki peyi ke nou ap viv, nou nou asijeti pou n ap rankontre dè difikilte sitou lè nou jèn, sitou lè nou deside e petèt anbrase dè zide pozitiv, lè nou deside pran dè inisyativ ki vrèman louwab. Se si ke ou rankontre dè difikilte avèk Belle Idee Magazine de 2018 petèt jiska ojòdwi. Èske ou vle pataje avèk piblik la Jan de difikilte ke w rankontre avèk Belle Idee Magazine deja epi kòman ke w surmonte yo antanke fondatè e magazine sa a? Ok, difikilte se moun ki enfliyan nan sektè a ki te konn ap e m ka di l e ki te konn ap pase n nan tenten e ki te konn ap moke yo de nou e men m te surmonte sa se motivasyon se detèminasyon vle di e kil ple kil tonn se M ap kontinye. E mentnan, kounye a, nan sektè sa a, prèske menm moun sa yo ki te konn ap moke yo de nou, donk, nou gen koneksyon avèk yo. Ok. E pandan, jeneralman nou toujou gen yon mesaj de la fen, men au tout début de l'émission, mwen vle ke petèt ou veyikile yon mesaj parapò a moun ki Ok, yo pè kòmè se paske yo konnen gen moun ki pral pase yo nan tenten, men ou menm ou pat kanpe malgre moun yo ta pase w nan tenten e jodi an se menm kategori moun sa yo ki gen koneksyon ansanm avèk Bèl Ide Magazine, ki gen koneksyon avèk Reji, petèt ki ap rele Reji, ah Reji m bezwen yon atik, Reji m bezwen pou w kouvri tèl aktivite pou mwen, ki konsèy ke w gen pou jèn vrèman ki pè pran wont nan lavi an? Detèminasyon epi pa pè pran wont. Ok.
Detèminasyon, pa pè pran wont paske wap rankontre sa yo nan lavi. Egzakteman, pran wont ta sipoze yon sous motivasyon pou ou, ta sipoze fòs ou pou ale pi devan. Ok, m panse ke se yon trè bèl mesaj tou. E bèl ide magazin de 2018 a 2022, lè nou gade foto ekip lan nou wè yon pakèt moun ladann, ki pwosesis oubyen ki pwosedi yo ke w itilize pou rekrite jèn talan ekriven sa yo? O debi mwen te rekrite moun ke m konnen ki nan antouraj mwen ki bon nan domèn nan, men o fur et à mesure e nou fè anons nòmalman tankou nenpòt enstitisyon nòmal ta sipoze fè e nou fè nou fè yo pase staj, yon mwa staj epi aprè nou gade rezilta yo kisa sa bay pou nou kapab gen yon desizyon sou moun sa yo, sou rekrutman moun sa yo. Ok. An matyè de jesyon dekip, Reji, E kòman ou menm antan ke lidè, jan misye di talè gon pakèt moun nan ekip lan, kòman ou arive jere ekip sa, map pale nivo leadership, kòman kòman sa ye osen de ekip ou? E kòman m rive jere l se fè l tounen yon fanmi pou mwen avèk pou tout moun ki ladan l. Ayiti. E wi gen yon yerarchi, men se pa tankou e tout moun rete nan pòs yo epi pa gen moun ki okipe lòt moun. Tout moun vibe avèk tout moun, e tout moun e grinyade avèk tout moun, tout moun ri avèk tout moun, men avèk limit byen si e respè. Donk an gwo se konsa n rive jere l. Se yon fanmi nou ye, donk yonn respekte lòt, nou vibe avèk lòt epi se konsa. Ok, se trè enteresan. Regi, Nan ekip la nou wè ke jan m sot di l talè a gen yon pakèt moun nan ekip lan e gen yon pati nan kesyon ke petèt m pral poze w gentan reponn kote ou di ekriven yo yo pase yon mwa de staj epi aprè kisa ki vin pase eske nou anplwaye yo eske yo son jan de salarye ou di mwen si m pa konnen eksplike nou kòman sa ye o nivo resous imèn.
Wi m kapab di ke yo anplwaye paske E nou kenbe yo, nou pran desizyon pou nou kenbe yo. Men m poko ka di salarye paske se pa tankou nou peye yo pa mwa vrèman. Sèt gon reminerasyon, men li pa pa mwa tankou tout enstitisyon l ye a. Ok, ok.
E ou pa janm jwenn okenn repwòch jan e ok m nan ekip lan kounye a mwen ekriven oubyen ekrivèn ofisyèl e ke m pa gon reminerasyon ki mansyèl jan w mansyone an, E menm jan tout lòt enstitisyon fè l, èske ou pa jwenn ti repwòch e gen moun k ap plenyen, a rejim ap pede ekri tèks e ke m pa menm gen yon salè ki fòmèl, vo mye ke m al fè lòt bagay olye ke m rete nan bèl ide?
Wi mwen jwenn li men m pa p di ke m jwenn li kòm repwòch paske ke avan tou nou se yon fanmi e gen yon jan ke yo fè avans lan ou dimwens ke yo vin poze pwoblèm lan Epi nou chita ansanm, nou tout pale l pou n chèche solisyon ki kapab vini nan ennan dezan.
Ok. Eske Bèl Ide Magazine gen yon espas ki fizik? Ou di mwens li se ok se yon travay ki vètyèl, ok ou menm ou responsab tèl tèks, ou ap fè l lakay ou, oubyen tout moun konn reyini pou nou travay, manje ansanm? Kòman sa ye? Pou moman n pa gen espas fizik ki pwòp a nou menm. Ok. Sa vle di tout moun.
nan espas pa yo, y ap fè sa yo gen pou yo fè. E si gen pou n reyini, nou chwazi yon kote nou reyini. Ok, se enteresan. E men ou konte antanke fondatè de Belle Idee Magazine, m pa konnen petèt ou bay tèt ou yon pèspektiv 2 a 5 an, fòk Belle Idee Magazine gon bèl espas pou pèmèt ke tout ekriven sa yo, yo reyini de fwa nou tout ap travay ansanm. Kòman sa ye bò kote pa w? Byen si, byen si n ap travay sou sa paske nou vle tou pou moun n ap gen pou n pase antrevi avèk yo pou redaksyon atik yo, Pou yo kapab vini jwenn yon espas tou kote ke yo ka alèz pou yo pou nou kapab pase antrevi an tou. Ok. Donk se sa.
M panse ke se enteresan. E nan kòmansman emisyon an m te di ke Regi se yon nèg ki pa renmen parèt, ki pa parèt e dèyè kamera yo. M konnen ke petèt ou gen kesyon sa a tou ou menm k ap gade emisyon an. Se okazyon pou Regi pou l eksplike piblik lan antanke fondatè yon tèl magazin ki popilè sou social media yo, Pou ki rezon reji pa parèt? Se ki vrè motif lan reji? Pa gen yon rezon espesifik. Se jis de tanperaman. Ok. De tanperaman m pa renmen parèt, parèt o devan de la sèn. E m gen anpil moun, gen anpil pwojè m travay sou yo avèk anpil moun. Petèt moun nan ap parèt o devan de la sèn men pa mwen menm. M ap ret dèyè. Donk se 2 tanperaman.
Donk sa se le travay d'un vrai leader, li jis voye moun ke lap akonpanye, men leader a li menm nan li, li pa parèt. Bon, petèt, ou ka wèl konsa.
Ok.
Eske Reji genyen lòt pwojè mizapa platfòm sila a, Bèl Ide Magazine? E, pou moman an, non. Ok. Donk se sou li ke wap travay maten, midi e swa, se Bèl Ide Magazine. Exactement. Ok e bèl ide magazine eske bèl ide magazine se yon sponsor pou tèt pal ou di mwens li menm antan ke enstitisyon li resevwa sponsor tou?
M kapab di lè 2. Lè 2, eksplike nou konsèp la. E nou sponsor pou tèt pa nou paske gen de bagay se nou menm ki fè yo nou pa jwenn moun. E nou sponsorize moun tou nan sans pwomosyon. Ou pran yon moun ou bezwen pwomosyon, paske se pou moman se sa n ka bay kòm sponsorizasyon. Donk se nan sans sa a. Ok.
E m panse ke m ap poze w de dènye pitit kesyon avan menm de pran la poz. E konbyen moun konsa ke nou panse lè nou ekri yon atik sou social media pa egzanp Instagram, konbyen moun ke nou touche konsa?
Nou konn touche pli de 4 mil a 5 mil moun pou pi piti. Pa pòst. Pa pòst. Se trè enteresan.
E dènyè kestyon avan menm la poz, e ou rele Oji Reji. M konnen ke vagabon pa nan jwèt, e se sè ke y ap fè movèz blag avèk non w pa egzanp, èske w pa jwenn moun k konn di w Oji Reji? E wi, Wi. E ki reyaksyon ke ou gen? Paske mwen wè ou son nèg ki tèlman kalm, eske ou pran sa byen? Ou t menm si ou fache paske nèg la rele w OG? Non, non. Dayè m pat janm on moun ki te konn fache pou blag. Ok. Depi lè m timoun. Donk gen moun ki rele m tout jan. E okontrè gen blag, m konn ap bay blag sou non m ke kòman m te vin fè rele OG. Ok. Paske OG nòmalman son mo italyen ke l ye ki vle di aujourd'hui. e ki ki ou ki vin gen Regis ankò ki soti nan laten e ki se Rex Regis ki vle di wa donk m toujou ap bay blag sa gen moun ki toujou ap di m yo pral yo pral rele m ojodi donk m pa m pa gen fache pou sa non m pa deranje okontrè okontrè se yon plezi pou mwen ojodi le wa se le tan de la poz medam e mesye m revyen tout swit aprè.

pandan aprè poz lan ou pral subscribe a channel YouTube nou an paske mwen dil nan debi emisyon an mwen dil nan lòt emisyon ki pase yo se grenn fason ke w kapab ankouraje nou ankouraje nou nan ki sans ankouraje nou pouse nou ak travay ke nou ap fè a montre ke ou vrèman apresye travay la pandan ke w ap klike sou subscribe epi ou aktive nòch e a min klòch notifikasyon pou kapab rete konekte ak Uncover Show m pase ke ou gade l.

Pa bliye tcheke yo sou Instagram pou w ankouraje yo paske lè w like yo ou w follow yo se kòmsi ou te bay like lan e follow la a Uncover Show paske se yo menm ki pèmèt ke emisyon an rive devan pitit ekran w chak dimanch 6 heures PM. E Reji eske w alèz paske nou toujou vle asire nou ke moun yo alèz nan Uncover Show eske jiske la tout bagay ok? Jiske la tout bagay kòrèk.
Ok super.
E nap pati pou dezyèm pati emisyon an. Reji Kisa, selon ou menm, ki diferansye Belle Idee Magazine de tout lòt magazin ki sou twal wèb la? Premye bagay ki diferansye magazin nan, se premye bagay se prezantasyon grafik yo, e dezyèm bagay se fason nou trete sijè yo.
Lè w di fason ke nou trete sijè yo, èske ou kapab bay plis detay? Paske mwen sèten ke magazin tout moun gon fason patikilyè ke yo trete sijè yo, men nou menm, ki fason ke nou itilize pou nou trete yo?
Bon, m ap di sa piblik la konn di m, de se Nou gen yon neutralite nan tretman sijè yo. Ok. Sa vle di nou pa panche yo nan okenn bò. Ok, nou pa pran pozisyon.
Non, nou pa pran pozisyon.
Donk nou jis bay enfòmasyon avèk tout detay ki nesesè, epi nou pa kanpe yon bò. Ok.
E, bon, m pral poze yon kesyon petèt ki ap mande yon avi ki ase elòji. E, ki avni ke w panse ke medya yo, patikilyèman magazin yo, genyen nan sa ki gen awè ak enfòme e petèt dezenfòme ann Ayiti? E mwen panse ke wi genyen avni e paske toutotan genyen medya anliy toutotan li pi bon pou sosyete a e sitou pou sektè kiltirèl la paske e fòk nou enfòme, fòk nou fòme. Men konnya pwoblèm ki pral vin poze se lè pa gen estrikti ni entèn ni ekstèn de. antre gimè, medya an liy ki genyen jodi a yo. Men, tout otan yo mete estrikti sa yo an plas, m panse ke gen avni. Gen avni. E ou rete konvenki ke malgre difikilte, avni lan sèten, ve ve pa, gen avni pou medya an liy yo? Wi, paske se an liy, paske li pa fizik vreman. Sèt gen pwoblèm peyan, men E finalite a se se anliy li ye. Ok eske sa rive ke e pwoblèm konjonkti yo peyi se vre ke se se yon magazin ki anliy pwoblèm de konjonkti pwoblèm sosyo politik afekte travay ke nou menm antanke magazin nou ta vle fè?
Pou moman an non. Paske chak moun nan espas pa yo ap fè sa yo gen pou yo fè. E sof ke sa konn deranje paske nou konn bezwen fè reyinyon epi petèt ou ka planifye reyinyon pou jodi a epi ou tande ke lari a pa bon. Men apre sa li pa li pa deranje paske nou anliy. Ok, se enteresan.
Ok, Regi, lè nou konsidere laprès kòm katriyèm pouvwa nan yon peyi, ki responsablite medya an liy sitou Bèl Ide Magazin nan fasonnen opinyon piblik lan sou on seri sijè varye.
E m ap rezime responsabilite sa an slogan nou ankò ki se fòme e enfòme. Paske ou gen yon sosyete ki pa vrèman edike ou di mwens ki pa gen aksè a edikasyon ke yo bezwen. Donk ou menm ki an liy ki medya donk tout on kapab. Fòme.
Aprann moun yo epi enfòme, chèche enfòmasyon ki verifye pou bay moun yo. Donk ou ta vle di ke kèlke pa, meyè fason ke n kapab fasone opinyon piblik lan se chèche enfòmasyon, chèche bon jan enfòmasyon. Egzakteman. Ok.
Èske sa rive deja ke Bèlidemagazine gen yon nouvèl ki jis rantre, e ke malerezman Belle Idee n'a pas eu le temps de confirmer la nouvelle, e ke nou pibliye yon atik, e pi se aprè ke nou pral wè ke petèt tout done ke nou te genyen yo erone, yo fos, e pi nou rantre atik lan, nou di ok, nou dezole, paske nou pat konnen ke done yo pat verifye, e ke nou te jis deside ekri atik lan. Non, sa poko verifye non. Okontrè, e gen moun ki konn ap mande n poukisa gen de gen de enfòmasyon ke n pa lage yo si rapid. E repons mwen se toujou di se chèche, paske fòk fòk nou chèche verifye l avan. Donk nou pa ka kouri lage l, fò n gen enfòmasyon. E anpil fwa nou prefere poko lage enfòmasyon an, an scoop, jan yo di l la, Men, nou prefere verifye chèche tout detay posib pou n ka bay moun nan oubyen moun yo enfòmasyon sa a ak tout detay ki ki lye avèk enfòmasyon an. Ok. Se, m panse ke se yon repons ki vrèman solid, e Reji, e kijan ke ou wè Bèl Ide Magazine nan yon pèspektiv de 5 a 10 ane?
Bèl Ide Magazine ta sipoze entènasyonal. Ok. E n ap travay sou sa aktyèlman. Bon kankou se sa pou n gen lokal nou, pou n gen tout sa yon magazin oubyen yon medya sipoze gen fizikman.
Ok. Ban nou, ban nou omwen 3 rezon ki fè ke yon sponsò ki ap gade show sa ta sipoze sponsorize Belle Idee Magazine. E
nou diferan, e nou, nou pi pre jèn yo, epi. Ki sa m ta bay kòm twazyèm rezon? M pa gen twazyèm rezon vrèman, men m panse ke se sa. Ok. M panse ke se sa. Donk ou bay 2 rezon ki valid, nou diferan, epi nou pi pre jèn yo. Donk se, e se, m panse ke se meyè couloir, meyè coulis ke on sponsor kapab itilize pou fè mesaj lan pase ki se Bèlide Magazine paske jounen di an nou prè jèn yo e jèn yo vrèman aktif sou rezo sosyo yo dènye tan sa yo donk ki mesaj ou an se se se pi bon kote ke. E si w ap pèmèt mwen petèt m ka petèt bay twazyèm lan ki se e nou menm nou fòme tou sa vle di nou enstwi nou aprann moun yo tou donk nou pa jis bay enfòmasyon jis pou bay enfòmasyon men nou fòme moun yo nou aprann moun yo tou. Ok e èske e gen m pa vle di filozofi men.

Men sa konn rive tou nou konn gen atik an kreyòl. Ok men èske kounya la e piblik sib ke nou genyen an e nou estime ke le fèt ke atik yo an fransè nou estime ke yo konprann yo paske se vrè ke nous avons deux langues officielles men wi deux langues officielles men lang matènèl nou se kreyòl sa vle di ke mwen menm avèk lòt moun yo nou metrize fransè èske nou pa jwenn de kritik pa rapò a sa? Humm non, nou pa jwenn kritik pa rapò a sa paske ke an menm tan tou n ap ekri atik yo an fransè, men nou eseye aleje langaj nou plis ke posib pou moun nan ka konprann. A di nou pa vrèman itilize gwo mo, vokabilè, nou eseye aleje l plis ke posib pou l ka aksesib a tout moun pou tout moun ka konprann. Ok, se enteresan.
E Pataje ansanm avèk piblik lan youn nan pi bèl eksperyans ke w fè ak Belidemag, Bèl Ide Magazin depi lè l kreye depi 2018 jiska ojodi ki pi bèl eksperyans ke w fè avèk Bèl Ide? Bèl eksperyans ke m viv avèk Bèl Ide Magazin, m kapab di w nòmalman m pa t konn reprezante Bèl Ide Magazin e avan parce que de tanperaman m pa son moun ki renmen parèt au devant de la scène e premye fwa m al reprezante Bèlide Magazine m sonje se te nan yon Burgerut mwen t ale se te kay chèf Ani lè m rive avèk mayo Bèlide Magazine avèk fotograf ki te akonpanye mwen an tout zye te brake sou nou e vrèman e lè fotograf nou konn al nan aktivite epi y ap ban m fidbak, yo konn di ke gen anpil moun, vrèman gen anpil moun ki apresye Belle Idee Magazine e mwen menm m pa t janm viv sa vrèman. E se te moman sa ke m te viv li e m te m te m te m te gen yon satisfaksyon ki te ki te monte m. Ok.
E menm jan nou fè l nan pratikman tout lòt show yo, e m panse ke n ap ba w okazyon an tou paske deja alabaz nous allons mettre fin

M kwè m te di l deja nan debi emisyon an ki se detèminasyon epi pa pè pran wont. E pran wont ta sipoze yon sous de motivasyon pou nou. M ap ajoute ke e gen koneksyon avèk yon seri de moun kle nan sektè oubyen nan domèn ke n ap evolye an paske sa ap pèmèt nou avanse plis, sa ap pèmèt nou avanse pi byen. Ok.
E grenn kesyon sa m toujou poze l ak tout moun ki pase, ke se swa l'invité du mois oubyen les influenceurs, kisa ke w panse de Uncover Show? Mon cher Bradley e map di son bon travay ke li ye e paske nou bezwen jan de bagay sa yo nan sosyete an pou mete limyè sou jèn kap travay e kap fè yon kap antreprann yon seri de bagay nan sosyete a e pou bay lòt jèn parèy nou yo egzanp. Ok donk m panse ke son bon travay e m envite nou ale pi lwen, m envite nou pote plis inovasyon e pou n atenn objektif nou. Bon nou pran swè yo a kè e ekip la m panse ke li pap sispann travay paske deja a la baz se yon ide ke nou mete ansanm e ke nou vle ale pi lwen e nou gen dè objektif ki trè presi e nou gen dè pèspektiv ki vrèman enteresan tou e nou konnen ke chemen an pa fasil men m panse ke Avèk tout ankourajman, mo dankourajman ke se swa ou menm, lòt Brand Ambassador ki pase yo la, e m panse ke sa ap ban nou plis fòs pou nou kapab goumen. E Reji mwen ap ba ou on frame kote w ap non sèlman salye youn nan antrepriz ki ap bay Belle Idee Magazine sipò, epi m ap ba w posiblite pou w salye moun kèlke moun nan show a.

Nap salye tout moun.
Tout moun nèt. Paske se youn nan pati ki sansib nan emisyon an paske toujou gen jalouzi. Make sure ke w salye tout moun. Non, m salye tout moun nèt, tout moun nèt, tout moun ki bay sipò nèt, nèt, nèt, nèt, nèt. Ok, tout moun salye. E m panse ke se sou nòt sa a ke nap mete fen a epizòd sa a. E se sou nòt sa a tou ke nap mete fen a sezon 2 an ki rive nan bout li. E m konnen ke w eksite petèt. Gen, m panse gen yon pakèt nan nou ki eksite pou konnen kòman sezon 3 prale, ki ki dispozitif ke ekip lan pran, e m panse ke se grenn fason ke w kapab okouran de tout sa ke nou pral gen pou n anonse yo, se swiv nou. Swiv nou deja sur notre chaine YouTube, pa bliye ke se vrè nous sommes au terme de l'émission, ou te gade l, ou te pran le swen pou gade l, ou tande sa k di yo, E se yon emisyon ki deside mete jèn enfluenceur yo an valè. Grenn fason ke ou kapab ede nou mete ou an valè se subscribe channel nou an. Abone, abone epi aktive klòch notifikasyon an. Epi ale sou Facebook, swiv nou tou. Ale sou Instagram On Cover Show, ban nou on follow mezanmi. Kite yon kòmantè pou nou, fè nou konnen nan ki nivo ke w apresye show sa. E m panse ke n ap gen pou nou anonse nouvèl. pa rapò a sezon 3 ki vrèman ap pi cho e pi nèf. Ekip, tout ekip lan ap travay pou rann sa posib, jan m di w lan rete branche ansanm avèk nou. Avan de partir, j'aimerais vraiment remercier Air Entertainment ki depi 2 sezon ap goumen pou rann imaj sa avèk son sa de haute qualité e pa ezite kontakte w an ka devenman e nap remercier Drone Service Plus, nap remercier Manage Mind Nap remèsye Lundi Makeup Haïti, nap remèsye Chef Ika e nap remèsye deja alabaz tout sponsò ki pral gen pou rejwenn nou yo kou de wout. Sezon 3 rèd rèd, move move. Reji, mèsi anpil, mèsi anpil pou prezans ou. A la pwochèn. Bradley, mèsi anpil.